Mwen salye tout fanatik mwen yo nan non Jezi kòman nou ye ou menm ki gen lontan depiw abòne ak chanèl la m diw mèsi paske ou pa janm dekouraje ansanm avèk mwen depim lage ou toujou la pou sipòtem m diw mèsi anpil e chak grenn moun ki nouvo sou chanèl la m swete nou yon spesyal byenvni e map fè tout sa ki depann de mwen poum pote satisfaksyon lakay nou pou nou pa regrèt dèske nou te abòne ak chanèl la. Jodi a byen pwese m pote yon ti fasyal pou nou. M vin montre nou kòman pou nou fè yon ti fasyal pou moun ki gen akne epi moun ki ta vle kenbe figi a nòmal tou. M pote yon ti videyo pou nou. Ti fasyal la nou pral fè a se ansanm ak chou. Tout moun konnen chou. Chou se pa sèl pikliz yo fè ak chou, se pa sèl legim yo fè ak chou. Chou genyen yon pakèt bann avantaj ladann, yon pakèt bann vitamin. Touswit avan m montre nou kòman nou pou nou fè fasyèl la, m ap ban nou yon ti detay de chou. Chou bon pou akne, li bon pou ritm, li bon pou anti vyeyisman, li bon pou moun ki depigman, sa vle di lè ou di depigman se moun ki pase krèm. Epi ou vin wè yon bò nwa, yon bò wouj. Se sa k rele depigman. Pwodui chimik dekale, si depi pwodui chimik dekale vizaj ou oubyen dekale kò w, fè fasyal ak chou, w ap ok wi. Nou pwal montre w kòman ou ka fè fasyal ak chou e jwenn anpil avantaj. Ou gen tach akne, pa neglije fè fasyal chou. Si w bezwen pou w iglouyi. Natirèlman, pa neglije fè fasyal chou. Pa bliye lèw fè fasyal chou a, fòk ou toujou itilize yon krèm idratant pou po ou. E kounya la, map montrew tout sa yo wap bezwen an pou kapab fè fasyal la. Wap bezwen chou a m diw. W ap bezwen yon grenn sitwon. W ap bezwen yon ti poud koukouma. Epi w ap bezwen myèl. Ou kapab ajoute farin de ble, farin diri, farin avwàn. Si w genyen, si yo fè pou w byen, men si w pa genyen yo mwen pou plis fasil, m ap konpoze yo ak sèl engredyen sa yo. Kounye a m pwal rache chou a epi m pwal pire sitwon an, m pwal mete yon ti dlo tou piti epi m ap mete sitwon an ak chou a nan blennde, lè m fin blennde l m ap tounen pou m vin montre nou lè m ajoute lòt engredyen yo ladan l kòman fasyal la fini. Si nou ka wè la m fin rache chou a, m pire sitwon an men ni. Konnya me sa son ti dlo, on ti dlo pou m kapab idrate chou a. Konnya me blendè a m pwal vide l, lè m fin blende l map tounen pou m vin montre nou. Ok kounya m fin blende chou a, m pwal mete yon kiyè kounkouma ladan l.

M di w fò w mete yon ti dlo ladan l pou l dilye, pa twòp anpil non. M met yon ti gout dlo ladan l ak jus ji sitwon an pou l dilye. Ok kounya l deja bon la. Ou pral aplike l sou vizaj ou. M di w li bon pou akne, li bon pou fè vizaj ou rafine. Ok si nou ka wè la fasyal la deja bon m deja kòmanse aplike l sou vizaj mwen m deja kòmanse aplike l sou vizaj mwen depi w fin finalize fasyal la nòmal nan ti veso a epi w ka deja aplike l sou vizaj ou tout kote ou gen tach bouton ou gen akne nan figi ou kapab aplike l sou li. wap fè sa 2 fwa pa semèn. Lèw fin pasel aprè 20 minit wap rinsel ansanm avèk yon ti dlo tyèd, m diw fòw genyen yon krèm idratant lèw fin aplikel sou vizaj la pouw kapab pase krèm idratant lan lèw fin rinsel nan dlo tyèd la wap fè sa pandan 2 semèn ou ka aplikel tout kotew gen tach nan po. Aprè sa wap jwenn rezilta. Mèsi paske ou pral gade video a. Mèsi paske wap banm yon like, wap patajel ansanm avèk yon lòt zanmi, yon lòt fanmi. Nap wè nan yon lòt video. Ciao!